Baz, ou konn sa k pase? Ou wè se patnè m ou ye? Jodi an la nou dwe pran yon desizyon sou afè manzè a men. Ou wè sa m di w lan men. Ou wè yon patnè rete yon patnè. Ou wè devan yon fanm mwen renmen baz m pa konn patnè. Ou konprann? Si se fanm nan k pou fè nou pa zanmi ke nou pa zanmi men. M pa ka wè yon fanm mwen renmen depi lonn dat tann dat ke m ap di w ke fanm sa m renmen l anpil, ki pwomès fanm nan fè m, kounye a se nan fanm sa ou wè men. Ou wè l bèl? E sa k patnè a? Ou santi w ap byen pale la?
Kòman m p ap byen pale a?
Hey Kòm pap byen pase.
Yon fanm kem renmen yon fanm poum fè vim yon fanm poum marye ou pa wè lòt fanm ki genyen se ladann ou wè. Ou konn depi kilè map poze a manzè? Sa pa yon fanm mrenmen an e li renmen. Koman fanm mrenmen an e li renmen. Bagay konsa pa entèresem.
Kit wap pale avèl lontan. Depi l pa son baz, depi l pa son mdou baz. Lese manzè an repo ok baz. Pase manzè fem promes men. Li fem promes. Ou konprann? E li te dwe gentan renmen avem deja. Ou konprann sam diw lan baz. Li te dwe gentan reponn m. Esel ou menm li fe promes? Wi.
Banm diw.
Poukisa ou pa chache tip de fanm ki sanble avew? Sa k diw fanm nan renmen kretyen? Ou menm wap pwopoz ti bagay pastò met ti pantalon nan senti. Ou konprann ti chemiz kole sou kò. Bagay fanm nan ou konprann program li ye men. Ou on shorty men. Sa.

Apa nèg yo gade yap gadem yo ti pastè. A monchè ou pa bezwen ou pa bezwen tout bagay sa nan. Epa anyen nou gen e patnè nou e nou jis ap diskite yon bagay man. Sa nap diskite a? Sa nap diskite a mesye? La mesye pa konn ki. Bay verite dodo mwen m gen pwoblèm a misye men. Ay kèt ki pwoblèm ki pwoblèm nou gen mesye. Misye se zanmim li ye men m gon yon fanm men depi long dat men map koze avèk fanm nan depi 2010 m pap baw manti men. Kot fanm nan? Fanm nan?
Fanm nan rete pi wo a la men. Bon m di nou. Non monchè fanm. Tande tande. Kom m pa konn kiyès ou ye bon. M pa konn si se polis ou ye.
Mwen se mèt zòn nan men. Mwen mèt zòn nan. Tande, kite m esplik ou.
Se yon fanm menn m ap koze avè l depi 2010. Kounye a, fanm nan pa t ko vle reponn mwen renmen. Men m renmen manzè anpil baz. Kounye a manzè fè m pwomès, li di, depi Ajantin chanpyon, l ap renmen ansanm avè m. Sa vle di l pase w nan tenten menn? Bon, m pa ka di si e pase l pase m nan tenten. Ajantin fèk sot chanpyon. Manzè pa janm dim anyen kòmsi manzè pa renmen ansanm avèk Ebyen lè map di pastè poum tande manzè ap di visye ap di sesi se lòt bon bagay sa yo e fanm li vye renmen fanm nan bagay e konn fè non monchè bay fanm nan vag bouch bann yo frèm tande tande tande tande fon tadem tou mwen menm fon tadem tou pou mwen menm se vant li lap voye la fanm nan son fanm kem renmen fanm nan nou mache nan menm asanble menm depi sou stil misye eske ou wè yon fanm legliz ka Ka lwe nan misye. Ewa pou ta we fanm nan men.
Hey! Yo mesye pa gen diskisyon mesye. Kite m pale non man. Kite m pale non. Yo yo silans pa. Yo! Fanm nan manje kob pou ou. Non fanm nan pa manje kob pou mwen. Fanm nan te malad byen grav man. Fanm nan fem yon pwomes li dim konsa ke si ke mwen priye Bondye pou li, mwen fel geri, lap renmen ansanm avem. Frem, ou pa konn afe moun. M fe 101 jou jèn. 101 jou sou bon vant mwen menm. San manje menm.

Bon tira yo swa goude nèg yo pou wè kiyès wap pran ladan yo. Pran sa non lo pran. E tira yo sol di wi. E nan menl lap kenbe yo li kap e li k pou fè yo.
Talè la lap di e e e ou pa tande l di cheri talè a.
Rapid nou le di.

Sa w jwenn nan kò w la pastè? Kòlè pastè sa. Cheri,
mwen pwomèt ou m ap renmen ansanm avèk ou lè Jezi Kris retounen.
Yo wè w nan ale yon kretyenn. Li kò w la kounye a non.
Ki pwomès sa?

Apa vre wi, moun se tèt li chire. Men. Kò pa la, kò pa la, kò pa la. Kaka pa vole non baz. Pa gen le chwa non. Jezikris ap retounen. Ayiti pap janm chanpyon di mond non. Hey! Hey! Woyy!